Bonjou tout moun kòman nou ye ebyen jodi a mwen kontan avèk nou ankò pou yon nouvo videyo kote ke mwen vin pale nou de kòman nou kapab jwe foutbòl avèk bonus ke paryaj pa m pral bay la dizon mwen vin mete nou pi klè lè paryaj pa m bay 500 goud gen moun ki di m yo pa ka jwe foutbòl avè l Sa vle di gen moun ki dim yo paka chanjel ebyen jodia mwen vin moutrew kòman pou chanjel epi pou voyel sou kont prensipal ou epi pou kapab jwe foutbòl avèl sa vle di se byen fasil jodia se video sa mwen pote pou nou poum kapab moutre nou kòman nou kapab jwe foutbòl avèl e se si pou nou chanje 500 goud sa men depi yo bal 250 goud ou konnen siw chanjel lap baw 25 goud sa vle di fòw ta rechaje kont ou a 25 goud poul kapab baw 50 goud pou e jwe foutbòl avè l. Men, si yo bay 500 goud, se sifi. Lè yo chanje 500 goud la, l ap ba ou 50 goud e ou menm w ap jwe foutbòl avè l byen fasil. Sa vle di, pou premye oktòb la, ou pral bay 500 goud. Davans, mwen gentan, m ap gentan fè, m ap fè videyo, mwen fè videyo sa pou nou. pou nou kapab wè kòman nou pral chanje kòb sa e sesi pou nou jwe foutbòl avèl. Ou menm ki te gon ti bonus ou poko ka chanjel ebyen video sa se pou ou pou kapab tou chanjel pou se pou konpletel pou konpletel pou jwe foutbòl avèl sil gentan sifi tou wap ka jwe match foutbòl avèl byen fasil. Ebyen pou chanje kòb sa ou pral ale nan balans balans vwala. Mwen peze balans. E pi wap gade ou wè 250 goud. Mwen gen 250 goud bonus. Lew ale a dwat a 250 goud la, wap wè de bagay, wap wè anblèm goud la, achte je, bon wap wè yon ti bagay an joun. A dwat 250 goud la. Map idantifyel pou nou avèk yon emoji. Ebyen vwala mwen peze l. E lèw peze l yo diw 250 goud la ki disponib pou transfè endike kantite lajan transfè a. Mwen kite tout 250 goud la sa vle di map transfere tout 250 goud la sou kont prensipal mwen. Yo diw yon goud egal a 10 bonus. Se la rezon pou lakèl li vin ba ou 25 lè l 250 goud. Sa vle di 10 bonis egal a yon goud vrè prensipal sou kont prensipal ou. Kounye a w ap peze tradiksyon. Vwala, mwen peze tradiksyon. Yo di transfè a konplèt avèk siksè. Konplete avèk siksè. Mwen peze ok. Wè la, imedyatman, mwen fin fè l, mwen monte sou kont lan. Sou balans ankò, mwen wè l poko chanje. Sa vle di, l ap mande yon ti tan pou l chanje. Mwen menm, mwen pa m bezwen tan, m ap fè yon, m ap kòmsi reyinisyalize sit la. Men li, mwen fè sa, mwen desann li. Ou menm ki pa vle fè l, e depoze telefòn nan, dekonekte, epi nan yon ti tan tounen. Wè la, mwen peze balans ankò. Mwen peze balans ankò. Vwala, mwen gentan gen 25 goud mwen chita sou kont prensipal mwen. Sim vle jwe avèl, kounye a mwen pral rechaje kont sa, map mwen pral mete 25 goud sou li e se si map ka jwe e byen fasil avèl. Ebyen mwen te kontan poum te pote video sa pou ou. Pa bliye ale sou paryaj lakay pou kapab enskri, pou kapab e fè fich ou, pou kapab fè kòb ou. Pa egzanp, paryaj lakay la jodi a pral gen anpil match. Ale sou li pou w kapab enskri. E paryaj lakay, bon, m pral gade match ki pral gen jodi a la. Bon, pral gen anpil match paryaj lakay. Ok, ok, ok. Wi. Vwala, pral gen yon pakèt match kou a si. Mwen pa konekte kou a si. Si, si la. Yon pakèt bèl match. Gade al fè fich ou. E pou enskri pa bliye w ap peze s'enskri. Wap mete nimewo telefòn ou la, ou mete modpas ou la, epi la wap mete kòd parenaj ki pral ba ou yon bonis 50 goud, e pou benefisye 50 goud sa a, wap mete kòd parenaj sa a ki se WNZK. a. Epi imedyatman ou fin fè l ou voye ale yo pral voye yon kòd pou ou sou nimewo ou enskri a epi sè klè yo. Ok mwen te kontan avèk nou ebyen avèk ou se te Tekno TV 509 mwen kontan avèk nou pa bliye abòne pataje videyo nou yo e voye zanmi w abòne pou kapab ankouraje nou nan travay la n ap fè a mèsi mwen te kontan avèk nou e mwen renmen nou anpil.